Oh!
Madam, banm esplike w. Madam, ou pa konn wè ti chen patwon w k la? Bon, petèt madam lan vin la epa sa w ap veye. Men patwon w, pss, pss, pss, Will, Will! Non mwen pale, ou mèt pale, ou pa bezwen, ou mèt pale, ou jèt di m sa w ap di m lan. Madam, patwon w gen ti chen la, m gen lenpresyon se pou ti chen an m ap travay. Li vire la, li, pff, atè. Li vire la, li, pff. Kounye a l vin rive yon kote m pa konn ki sa l te jwenn li manje, li pa manje manje moun, men manje chen, men m pa konn ki sa l te kwaze l manje. Li pa yon bagay ki pa bon nan men m ditou. Kounye a la m pran bat chen an, chen an ap jape, chen an panse, on ti chen salon yo, li panse se jwe m ap jwe avè l. Kounye a m oblije pou l pe l avan patwon an vini pou l pa wè m panse m bat chyen an, m oblije ap kouri tout la ansanm avè l, ap fè lago ansanm avè l, li panse se jwe m ap jwe avè l. Bon, madanm moun nan zanmi yo tripotay, li pa t janm te gen pale anpil la vre non. Bon, lè patwon an ap antre la, yo menm di l, e te gen yon chen ki t ap jape la, èske se yon gwo chen paske w konnen gen de kote, chen an ka deranje vwazinaj yo. Men lè yo wè ti chen yo tèlman renmen l, gen lè se moun yo k te antre vin gade jan ti chen an bèl la ki di w bagay konsa wi. Madam ou gen antèn tout kote wi, fò yo veye wi. Hum.
An se sa vle di sa, se sa. Non madam, madam banm di w bagay. Pat gen anyen ki te pase. Madam banm di w bagay, kòm m pa konn pa la, m garanti w madam, m pa konnen non, men wè, Pwoblèm yon fanm se pou tout fanm. Nenpòt sa k ta pase la. Menm ke w pa mande m. Depi fi m ap ou ta vin avè m la m ap rele w m ap di w sa. E sa m ap di. Konn sa w fè pou m avè w ale make nimewo telefòn ou an voye l anba fou a pou mwen. Chak lè m rive lakay mwen m ap prete yon telefòn paske m pa ko gen telefòn. Depi yon bagay pase la m ap di w madanm. Men pou lemoman poko gen anyen k pase madanm.
Ok. Ou mèt, ou mèt, ou mèt rilaks wi. Se just Mtap eseye pou m sou plan mwen.
Hey yon plan madame.
Wè se just paske m wè dènyèman m vin la mwen paka pale devan patron. Sa vle di madame yo pat janm rele w pou. Non pa te kyèt ou pa bezwen enkyete w.
Wi madame eh.
Cheri. Oh cheri. Ou anfòm? Wi m anfòm. Ay.

Sak pas.
Sak menm. Bezwen menm. Bezwen menm. E wè sam. Wè. Wè pou sam menm la e sèl ou menm ki ka ede. Apre Bondye nan syèl la. Ou toujou bezwen yon bagay. Ou pale avèm. M konprann. Ou dim grenn wòch lan. Se yon sèl fwa map ka kraze avèl. Men tout yèswa map dòmi men map panse mwen li difisil poum chwazi nan anbara di chwa. Poum chwazi ant youn nan medam yo menm. Pase tout rèv mwen se pou kraze tou lède. Mwen pou kraze tou lède. Sa vle di m vin kote w la pou wè si w pa t ka fè yon bagay pou m. Chache yon kout plim, yon fòmil la menn pou fè m kraze medam yo ak grenn wòch la. Tou lède. Pase
kote bòt yo. Konn lè w gen ton sèl wòch. E wòch yo gaspiye. Pete gwo wòch la. Pete ti pit sèl. Li vin kote m di w kounya la ou ka fè sa w vle. Ou ka chwazi youn nan medam yo pou w kraze. Nòmalman ti piti wòch la se te pou ti piti. Wi pou ti piti yo te di m. E m ba w aksè pou avèk ti wòch sa a pou kraze kiyès ou vle. Men se paske m poko ka chwazi kiyès mwen vle a wi men m wè l ap difisil paske tout rèv mwen m te di w sa e paske m pa byen m gentan kite a avèk mennaj mwen men. Bebe.
Waw sa k fè w bèl konsa.
M pa konnen cheri. Depi sa n t ap pale la.
Non, se pa, nou pa pale de anyen serye. Alon li t ap di m kòman ti chen an bay pwoblèm isi an, ou konprann. Ah, jan m pral chita la byen alèz la, de chen n t ap pale? Ou pa ban m pou kont mwen la epi li la, m pa wè pou ki rezon ke nou pa ka fè yon ti pale, epi li t ap di m kòman chen w nan bay pwoblèm isi an. Se tou, lap fèl pale, bèl travay. Misye yo pa koze fanm ou tap pale avèl mandel bagay sa yo? Poukisa m oblije ap veyw konsa? Poukisa m oblije ap veyw konsa? M konnen w cheri. Nan, pa okipe w cheri m pap menm pale de bagay fanm menm. Bagay sa yo soti nan tèt mwen lontan. Sa pa bezwen enkyete w. Ok? Swete sa.
Ou mèt swete sa. Tabarnak.
Sa gen? Poukisa depi talè m wap ri? Non ou konnen m renmen lè ou mete bagay sa yo.
Men ou cho! A e pa cho chéri. Men ou fò byen. Lè sa fè w vin la menm yon ti bo ou pa fè pou mwen? A jwe. Pafwa pafwa m pa konprann ou non. Yon bèl fanm konsa ou toujou ap di m bèl men epi wap vin ou pa menm ka bo m menm. Hihihihih. Damn.
Shitt. Sa di la, m wè kòmsi rèv la kòmsi ap echwe la, ap tonbe a lo. Sa di fò m ta kraze tou lè de m ta santi m alèz wi. Se te kondisyon sa.
Enben, fon w bagay, fon w bagay. M pa ko non, ou wè lon li nan gwo liv monchè. Kisa m ka fè? Nenpòt sa w di m fè a m ap fè l. Monchè, ou tèlman ensiste. Gon sèl bagay m ka fè pou ou. M pa di w, ou tou ou gen solisyon yo, pale avè m.

Map ka kraze tout bagay la. Wap fè travay la sou misye.
Pou tout bagay mpa ka diw. Mennen misye. Mennen la.
Ebyen bon mwen pral lakay misye kounya la. Kounya la map di misye sa. Map konvenk li. Kite sa nan menm. Ti sa twò piti map mennen misye la. Depi menenl tout bagay fini. Degaj.

Sak gen la? Christoo! Christoo!
Christoo! Oh Esthie! Ou seryez ma chère? Sa vle di ou fin relem an urgence ou paka kite, ou gen 3 apèl ou ban mwen pou m vin la, sak gen? Ki urgence ki gen? Kounya m vini m vin jwenn w ap dòmi? Esthie!
Non. M te konnen w te fòl, men m pa t panse w t ap rive nan yon nivo konsa. A, si m te fou jan w ap di l lan mezanmi. Ti gade, ti plim je w pa t ap men longè, sa k pase menm? Gade kijan w kòmanse pran konsèy mwen yo. Esthie. Hum.
Èske w, omwen ou konsyant de sa w fè a? M pa konprann.
Sa k pase? Ou konn sa mwen wè avè w, ou tèlman gen odas. M pa konprann. Sa k pase? Non, m pa konprann vre.
Seryeuz Esthie.
Hum. Pran kay moun yo ok.
Christoo m te vin kote w. M antre e m pa konn sa k fè m pat kwaze ansanm avè w non. E men ou te vin konsa ke. E nan kòlèt m jwenn demwazèl lan mete men l nan kòlèt patwon w m jwenn men demwazèl lan wi. E men patwon l yon pakèt ti kochon l ap mache ranmase. Paske patwon l pa nan ka. Anplis pitit. Ala patwon cute.
Esti! Esti! Atansyon! Atansyon! Fèk gen yon gète gen zye sou li e konte di w pa nan bagay konsa. Ou sonje sa sot di patwon kèlès wè ki pti kòchon. Ou wè patwon sa tèlman dwòl, jan w wè l dou, dousman l bagay. E konnen w pa konnen ki bèt k ap dòmi anndan patwon sa. Ou wè eskandal demwazèl lan te fè yo fè tout, li pa kè de sa. Paske ou konn ki pwoblèm pi gwo feblès patwon? Se fouk kilòt. fanm donk depi se pou fanm li vin tou dou men se ou a wè patron sa ou pa konnen l donk wè patron sa se la fi la lap fè avèk fi anndan kay la donk pa eseye panse sa m panse ou panse kòman pa eseye panse ou panse kòm si mwen menm m pa ta ka jere ti patron nan non men m gen ti konnen byen m nan kap fè m byen pase jan kounye a m pa enterese rete avè m men se zafè de la fi la wap vin di m nan la m pa wè pou ou menm ou lòtbò wap pa yon yon wap regle. Oh! Pou yon bèl ti gason konsa gen lajan wap travay avèl yon vagabon li el t chaje fanm ou pa degajew met san fouk ou deyò. Ebyen se sam anvi di. Ou wè jodi an la, le fè kem te pran konsèy ou m te lage chevem yo m mete ti zanno, m mete chèn, m mete yon bèl ti rob sou mwen. Monchè pou m byen di w papa m felisite w wi. Sa fè sa. Pase mwen gen anpil ti amenajman w fè la. Bon bagay frè m, bon bagay. Ou poko wè anyen la non men.
M pral fè yon ti bayo la men pou lè n ap chill pou son an pa twò lwen nou. Kounye a lè n ap fè son la li twò lwen pisin nan. Gen bagay ki enpòtan pou n pale. Sa k pase? Paske w se nèg, ou pa kwè nan rèv. E yèswa, ban m di w.
Yon bèl solèy men wè jan jounen an ye ayiti si son vye rèv ou fè ou pa menm bezwen rakonte m. Epa vye rèv monchè bon m pa ka di son bon rèv men son rèv kanmenm m fon vye rèv pou ou pase ou konnen w se nèg papa vire tounen w lakay fanm sa w demen w lakay fanm sa demen w lakay fanm sa sètadi pandan m nan rèv la Devine kisa m renmen pandan w al ka yon fanm, fanm nan anfòm, konbas. W annik antre menn, ou desann pantalon w, ou pral antre nan galile fanm nan, mari l debake. M wè nèg la rache w met nan w dou m wi menn. M tonbe kriye nan rèv la menn, m kriye menn. A vle di la baz mwen m pa ta vle pou bagay sa rive w, m gon solisyon pou ou menn. Ou gentan gate san m la avè w. M te gentan di w se yon vye rèv ou pa menm bezwen di m. E bagay sa p ap rive m. Men tout bagay yo men yo gen solisyon yo, tout pwoblèm gen solisyon yo. Ale, ale, ale banm di w, la ba yon kay m genyen menm. M pa pral nan ka fanm non menn, se rele m rele moun yo vini. Bon si m te konn ale m pa prale menm ankò non aprè rèv sa w fè a. Mwen m pa kwè nan rèv. Se di m vin di w la m gon solisyon pou ou. Solisyon se kisa l ye? Ki solisyon? Mwen gon saj. Misye li menm li konn blende moun. Sa vle di la depi w al kot misye, l ap met yon bagay sou ou, nenpòt kay fanm w ale a, mari l ta vini, w annik pase fap. yo pap menm wè w menm. Bon kounya la janm ye a m alèz m pral nan ka fanm m pral nan kote yon saj pou blende m. Epa bay mistik non bay komsi ou gran non. M pa bezwen konn mistik m ap wè yon fi l ap vin la met la m pa nan al ka fanm ankò. Sa vle di ou pa konnen yon jou sa ka rive ou deside al wè yon fanm? Non m pap fè sa bon ou eksplike m rèv la. M fè sa m ka fè but m pat menm mete m extra menm. Bon kòman sa ap vini. Patwon gen tan ap vin di m, m ka pa travay ankò, li ka banm plis ke sa m merite, li ka si, li ka da. Donk m klase l. Men ma chè, ki pwoblèm? Ki pwoblèm ki gen nan sa? M klase l! Estim pa bezwen jan de bagay sa. M bezwen tout sa m genyen, se pou m genyen l, travay mwen m ap fè pou ban mwen l. E anplis, ou konnen. M renmen mari m. Donk, menm ke nou kite. Èks mari ou? Èks mari m. Menm ke nou kite, ou pa kwè m. Ou panse m ka gen tan fre kò m anba yon moun m ap travay ansanm avè l? Ou menm, m fini pa konprann ke son mal yo fò. Tonnè kraze m, ou mèt al nan peyi w pou al demare tèt ou wi. Ou gon lanp ki limen nan deyò w. Lanp sa plen gaz ladan. Tonnè kraze m, li poko ap etenn. Ou pa konn kisa sa vle di lè w ap travay ka yon moun, sitou w t ap travay wòl, ou t ap jwe wòl sèvant ka yon moun, epi ou fin ap kouche ansanm avè l.

Kolonbyen an la, m konnen mari m la. An, Kolonbyen, Kolonbyen, Kolonbyen, tout jounen se Kolonbyen pou ap chache. Men, ok, wè l patwon lan, chak jou m ap vin nan travay la. Ki bò?
Pou patwon an, pou patwon an. Patwon an, e patwon an pa di kon sa, 2 pye m te sou li, kòman 2 pye m te fè sou li si li pa t ban m bon? Esti, kòman fè 2 pye w te rive sou mesye a? Paske patwon an te sou sa. M te ka pran 2 pye m vomi. Ebyen se sa l ye wi, se sa l ye, l ap pran li t fin drivo l ale. Gen de seri de moun k ap vin lakay la, m pa janm wè vizaj yo 2 fwa. M pral kòmanse prepare m pou lè kolonbyen an kite m tande. Esti sonje m di w fè atansyon! Esti pa met pyon nan travay mwen! O, tifi sa fòl menn!
Bon, sa ka fèt wi, men apre 6 mwa. Men pou moman k pral rive la. Men lè 6 mwa rive yo ka kenbe w menm. Fò w jwenn yon mwayen de sòti. Non, banm di w. Banal ka sa kòman blende m nan. Blende m pou m nan yon relasyon ak fi. A monchè, sa w ap di konsa menm. Kilè tèt ou kòmanse pa byen? Pa gen pwoblèm non apa.
Kòm ou pa vle, m pa ka fòse w. Non. Men m pa ta vle pou w di m regrèt. Oubyen si m te konnen. Paske si m te konnen toujou dèyè. Sa k pase? Se twòp fanm ou ap panse. Ou gen pou wè rèv sa e pou ou fè l wi.

Richie, m pat sipoze vin la. Men, kòm m konnen se zanmi MK ou ye, m panse m ka jwenn yon repons nan men w pou m konprann sa k ap pase a Richie. Bon, sa MK fè w la pitit? Li bat ou? Non.
Sèl bagay li pa janm fè vre, e si m ta di sa, Bondye te mèt pini m. Li pa janm leve men l sou mwen. Men pito se bat li te bat mwen, Lè kòm fin fèm mal sa ta pase ke sal fèm nan Richie. M pa kwè MK ap twonpe w. Sa pa MK. Pito li twonpe l te twonpe m ta reta mari m ke sal fèm nan. Men sal fò menm. Richie kòm m konnen w zanmi a MK kèk tan nou pale tout bagay depi wè lap vire la li di lakaw e kote w li prale E M ka fè m yon bagay, jiskaprezan m poko janm ka konprann sa k ap pase a. M sot travay, lè m antre, e m ka rete li di m li pap ka kontinye avè m ankò. Lè m mande l poukisa, li di m son bagay trèzenpòtan l bezwen regle, li pap ka ban m detay, li pap ka sesi. MK, Brize m Richie. Ou fèl yon bagay mal ou pa rann kont? Bagay mal m te ka fè MK ou konn kisa l ye? Al travay kay moun pou m okipe MK. Manti w ap fè.
Travay kay moun. Pawòl pa pou ou Richie.
Depi lè m vin Sendomeng nan. MK di w m ap travay? Ebyen se kay moun m ap travay pou m okipe MK. Bèl timoun tankou w. MK te gen yon iPhone 8 plus nan men l. Li tonbe nan dlo. M te gen yon iPhone 13 m fenk achte, m ba li l jiska prezan m poko menm achte telefòn paske chak kòb m touche, m regle yon bagay avè l pou li. E chak tan fò m al sou fontyè pou m al tcheke paspò l, tcheke paspò m pou nou vin la, e di kòb la pa janm rete pou imigrasyon pa bote nou. Mwen menm pou k al tcheke. Mwen menm ki manje, mwen menm ki bwè, mwen menm ki dlo, mwen menm ki bil, mwen menm ki tout bagay. E pa repwòch m ap fè non. Menm fanmi l gen pwoblèm Ayiti, ti kòb m sere pou m peye mwa kay, m oblije pran l pou m voye bay fanmi l epi m mande ogmantasyon, m mande davans, kòb mwen davans pou m peye kay mwen. E pa repwòch paske m renmen MK anpil, m konnen fò m soufri avè l pou demen li menm pou l ka soufri ansanm avè m. Men, kisa k pase misye menm? Enben se sa m vini pou di m ki sa MK di w, eske se pa lòt fanm MK vini. Non, non, non, sa pa MK. E pa vre, MK pa janm pale ankenn bagay lòt fanm non. Enben jan MK fè l la Richie. Non, m pa kwè, MK yon lòt pwoblèm li gen. Se sèlman fanm pou l ta gen pou l ta fè yon bagay konsa. Non, MK gen yon lòt pwoblèm. M ap wè a misye, m ap pale ansanm avèk li, m ap di w, bon pitit, bèl timoun tankou w. Jan wap pale wap di wap okipe neg la ou ta pran yon dyaspora e pa devan kay moun ou ta al travay wap okipe neg la byen ou ta al pran yon dyaspora pou ka okipe neg la byen.
Richie, si m byen konprann la, w ap voye m al fè bouzen? Talè Christo, e pa sa m di w. Mwen di w an ke ou bèl timoun. Bèl timoun ou ye. Ou pa konprann sa w vle di a. Yo di w di m al pran yon dyaspora, fè yo ban m lajan epi pou m okipe MK. Sa e bouzen l rele. Ou p ap konprann.
MK e patnè m li ye. Ou p ap konprann. Ebyen ok. Men sa map fè. Ou panse janm renmen MK pral kouche avèk yon lòt nèg pandan map kouche ansanm avèl? M pral pale avèl pou ou, m pral konnen kisal gen. Silvouplè Richie, Bondye ap beni w, silvouplè m paka viv san MK non. Ou pa bezwen enkyete w. M pral pale avèl epi map konnen yo kisa t gen epi map fè w konnen. Ebyen m ale wi, mèsi bokou wi. Mwen menm m te kontan wè w. Dakò.
Rele sou kò w tande pitit.
Pale avèm tou paske m sezi lè m wè w ekri m ou di m ou bezwen m paske nou pa konn pale. M pa konn kiyès ki bo nimero m tou franchman m etone. Pou ti sa w sezi? E pa pou sa men m pa atann ou t ap ekri m. Pase nou pa konn pale se jis yon sèl fwa m te wè w lakay Miko a epi wala. Ban m di w yon bagay MK, depi w bezwen se w k chache. A wi sa se vre. Ok.
M fè w vin la a se pou m ka pale yon bagay avè w. Ok. Ou chonje lè m te lòtbò a lòtrejou? Wi.
Ok.
Koman w tap santi w pou w gen madanm ou e pou gen yon zanmi w ki vin kote w fè madanm ou chita sou zanmi l? Bon,
chak moun konprann relasyon yon jan, chak moun wè bagay yo sou yon ang ki diferan. Mwen menm sa ka rive mwen menm m te fache, m pat kontan, ou konprann? So, pou misye li ka wè sa, sa pa anyen. Paske m tèlman close avè l. Se jis pou l te ka fè m plezi ki fè li te fò chita sou mwen. Konsa w wè l?
Se sa l ye. Mwen menm mwen pa wè l konsa paske li fè m mal, li aji sou mwen. Paske lè m rive lakay mwen m panse sou sa anpil.
Poukisa w pa t tou di l sa depi menm jou an? Bon sa ka rive. Ok. E poukisa w oblije doute de relasyon w? Ou panse misye gen lòt moun oubyen? Wi, sa nan tèt mwen. Ban m di w yon bagay, pa gen yon fanm k ap gen yon bèl gason nan men l pou l pa gen dout de li. Ou konprann?
Bon, daprè sa m konprann e daprè sa m konnen tou, mwen menm avèk Biko nou viv ansanm, tout kote misye ye m la, se sèl ou menm m konnen misye genyen. Ou si?
A!
Ki bèl fanm k ap devan yon gason menm?

Bonjou patwon, m pa pran anyen.
Oh, sa k pase la? E pa e menm ti rad lò mete? Epi tou ki jan tèt ou ye la tou? Oh.

Bon, pa twò jan m ye a, e konsa m te toujou konn vin travay. Depi lè m ap vin travay lè konsa m te, kòm m wè dènyèman m te chanje m pou m te kapab parèt.
Sou bon pwomosyon, ou chanje w, sa ki nòmal, ou pa met rad sa ankò. Ou te wè gen lè ou pa t konprann sa k te fèt la. Lè a se yon lòt ide ou te genyen, mwen menm sa pa t enterese m. Se sa k fè m chwazi repran fòm mwen jan m te ye a, jwe wòl sèvant mwen kòmsadwa patwon.
Non men pa konprann. Jan w ye a la m pa renmen w. Donk e. O pa twouve.
Non, ou pral lakay ou, w ap chanje w. M pa kwè m t ap janm kite w nan erè sa. Ok. Pase m di w sa deja menm. Gason ayisyen, gason an jeneral, depi yo wè yon fanm ki anfòm, fanm nan pwès, fanm nan gen kraze sou li, fanm nan ta vin di w, Yow, sa w panse de mennaj mwen? Ou panse gen lòt moun sou mwen? Yow. Depi nèg a anvi kraze w, l ap di w. Kareman sa w vle tande la. Nan may mwen, Biko pa gen sèl mwen menm. Non, misye pa gen, retire sa nan tèt ou. Misye se sèlman ou menm li gen. Misye pa gen de, li pa gen twa. Tou lè ka, jan w ap pale a, veye lè m te chita sou ou pa t gen zye sou mwen.
Ou pa ka mennaj patnè m, m ap gen zye sou ou. Sevo w anfòm, ou bèl. Janm di w pa gen nèg kap wè w ki pap anvi pase yon bèl moman avè w. Men, madan patnè m respekte sa menm. Epi tou, si m al koze avè w, ou panse w pa tap rele m ti wazin sa? Fò ta di w te konnen m, m tap rele l vin di m sa. M tap di ou pa yon bon zanmi pou li. Pa ban m manti, s on nèg m renmen anpil. Men, pafwa, m konsa, m ap doute.

Ou pral lakay ou wap chanje w paske m paka wè rad sa sou ou. Ok patron, kòm pou m pa pèdi djòb mwen map fè tout sa w di yo. Men m panse ou konprann sa k fèt la.
Bon. Nap gade sa. Nap gade sa patron. Si sa ki te fèt la repwodui ankò, nenpòt konsekans la pou m peye l, map fè l m pap ret fè l tout tan. Al lakay ou chanje w, epi tou nap jere sa. Ou vini byen bèl kounye w ap gen yon rad sou ou. Mwen menm m te gentan bliye rad sa wi.